Salut tout moun, se Webmaster Tutoriel, jodi a mwen vini ak yon nouvo video pou nou kote mwen pral pale nou de yon nouvo platfòm kote ou ka fè lajan byen rapid. Anvan m kòmanse pa bliye abòne nan chanèl lan, like video a epi pataje. Platfòm sa li menm li fèk parèt, menm jan anpil ayisyen la pa ka di yo pa tande platfòm sa ki rele CKR la, men la gon nouvo platfòm ki bay plis avantaj toujou. M pral prezante nou platfòm lan, wap bezwen pou ale sou nenpòt navigatè. Si w gen Android oubyen w gen iPhone ou pral sou navigatè w gen an epi wap ouvè l epi wap make Masco Pre vip depi w fin rive sou li lap ouvè konsa ba w ou menm sa wap bezwen fè wap jis pran sign oubyen wap si w pa konpran anglè ou pral anlè a la w chanje wap klike kote ki gen ti boul lan ou klike sou li epi w chwazi fransè imedyatman la kounye w ap klike sou s'inscri. Pou enskri, se yon moun ki pou refere w sit lan. Si w pa gen yon link moun ki refere w, ou pap ka enskri. Oubyen w ap jis antre kòd sa ou wè ki anba a, oubyen klike sou link ou wè nan deskripsyon videyo a. Sa w ap fè, w ap bezwen pou mete yon imèl ki valid. Kote yon imèl si yo kontakte w ke y ap ka jwenn ou. Ok, n ap antre enfòmasyon nou yo, n ap antre l. Lè w fin ranpli yo, wap jis klike sou ti flèch sa ou wè anba a, wap klike sou li. La a, kont lan kreye. Wap klike sou I know epi la a, men wap rive sou paramèt sa a konsa. La a, kont ou an gentan kreye. Epi ou menm ki gen Binance, ma nan yon lòt video, na jwenn kòman pou nou depoze kòb sou li. Na jwenn kòman pou nou depoze kòb. Mwen pral moutre kote ou gen 7 usdt. Imedyatman ou fin. Kri la ou tou gen 7 usdt rapid. Lè w klike sou mine ki se mwa, m ap voye l an fransè, fransè, wè, mye, epi la imedyatman ou wè ou gen 7 usdt. Epi nou pral wè plan yo, m pral ba nou yon ti esplikasyon tou kou. Ok men plan yo. La a ou deja gen 7 usdt, kidonk si w ap antre nan plan 10 usdt an w ap jis bezwen pou envesti 3 usdt sèlman, wap jis bezwen pou envesti 3 usdt sèlman epi chak mwa wap fè 22.50 usdt epi pa jou wap fè 0.75 ou konprann? Epi dezyèm plan li menm ki se vip 2 a ki se 28 usdt wap bezwen jis pou envesti 21 usdt epi chak jou wap fè 2.50 pou mwa lap vini 75 usdt nou wè gen 68 chak plan wap fè toujou mwens 7 nan ladan ou ka pran youn sa plan yo vrèman vrèman entèresan si nap gade plan 130 168 usdt an wap chak jou wap fè 21 usdt pou mwa lap vini pou 655 usdt sa son sit ki vrèman vrèman vrèman satisfezan kote ou ka eseye fon risk ladan pou envesti paske mwen pa mèt sit mwen menm mwen jis antre menm jan avè nou ki ta renmen an ta renmen wèm fè video a ki ta renmen antre mwen jis antre jis antre ladan menm jan a di mwen pa kòmsi bon garanti ke sit lan ap rete pou pou pou 1 an oubyen pou pou 2 mwa 3 mwa sa mpa mpa ba nou garanti la ou menm ou ta renmen fon retrè. Ou ale sou retrè, la m pa ganyen, m pap ka fè retrè. Men la, tout retrè wap fè, fòk ou gen yon kont Binance oubyen yon wallet kèlkonk. Depi ou fin gen wallet lan, wap met kantite kòb wap retire anlè a, mete adrès USDT ou genyen sou wallet ou an, met modpas ou anba, konfime. Kòb la pap pran 5 minit poul moute sou kont ou. Li pap pran 5 minit poul moute. Epi la nap gade ekip, tant ou pataje lyen an, tant wap gen revni. Sa pa gen afè kapitèn menm jan avèk sekyè, men chak moun ki envesti wap gen yon ti revni. Chak moun ou genyen nan ekip ou ki envesti ok. Nap tann ou nan yon lòt video kòman ou ka rechaje epi fè retrè sou sit lan byen fasil. Se te one master tutorial mèsi.